Bonjou bonswa tout moun m espere ke nou anfòm e jodi a nou retrouve nou ankò pou yon pi bèl epizòd toujou sou seri kestyonman ki genyen sou enèji feminen an e jodi a mwen vini avèk yon kestyon Ke kèk moun konn poze, Eske enèji feminen an se pou fanm sèlman ke li ye? M ap kòmanse pou m di ke selon fason anpil tradisyon espirityèl, devlopman pèsonèl, Ak kèk apwòch sikolojik konn itilize konsèp sa, mwen ka di ke repons lan se non. Enèji feminen pa vle di ou se fanm. Menm jan enèji maskilen an pa vle di ke ou se gason. Non. Lè yo pale de enèji feminen avèk enèji maskilen, Yo pa pale de sèks biyolojik, men yo pale de de kalite oswa de fason nou kapab rantre an relasyon ak lavi. Pou anpil moun, enèji maskilen an asosye avèk aksyon. Li asosye ak estrikti, avansman, pwodiksyon, lidèchip. Disiplin, Avèk kapasite pou kapab òganize oubyen reyalize objektif, elatriye. Tandiske, enèji feminen nan, li souvan asosye avèk resepsyon, entwisyon, kreyativite, konpasyon, prezans, adaptabilite, lanmou, lapè. pran swen elatriye. Men sa pa vle di ke fanm toujou gen plis enèji feminen e sa pa vle di ke gason toujou gen plis enèji maskilen. Nou chak genyen kapasite pou nou devlope diferan kalite sa yo lakay nou. Se poutèt sa ou ka rankontre yon fanm ki gen anpil disiplin, anpil lidèchip, anpil detèminasyon. E se konsa tou sou yon lòt bò ou ka rankontre yon gason ki gen anpil sansibilite, ki konn kòman pou l koute moun, ki gen anpil konpasyon epi ki trè kreyatif. Sa pa retire anyen nan idantite yo. Yo toujou fi, yo toujou gason. Sa jis montre ke antanke moun, nou pa limite avèk yon sèl fason pou nou egziste. Pou mwen menm, se youn nan bagay ki pi bèl ke m te ka dekouvri. Mwen sispann wè enèji sa yo kòm de bagay k ap goumen youn ak lòt, men de fòs ki kapab kolabore. Yon egzanp byen senp, ou ka gen yon rèv, yon rèv ke ou gen yon pwojè kèlkonk. Enèji feminen li menm li ka ede ou reve l. Li ka ede ou santi si rèv sa li an amoni ansanm avèk moun ou ye a. Li ka ede ou imajine l Li ka ede w kreye. Men si ou pa pase a laksyon, rèv la ka jis rete yon rèv. E se la enèji maskilen an li rantre sou sèn nan. Li ede w òganize, planifye, travay, kontinye menm lè wout la difisil. E nan lòt sans lan tou. Si ou rete ap travay, travay, travay, pwodui, pwodui, pwodui, sa vle di ou rete sèlman nan aksyon, wi se vre ou ka rive lwen, men ou ka rive fatige. Oswa ou ka rive yon kote kote ou santi ke ou dekonekte avèk sa ki enpòtan, sa ki vrèman enpòtan pou ou. Daprè mwen menm. Lavi pa mande pou nou chwazi youn ou lòt, men lavi envite nou pou nou aprann sèvi avèk tou de. Gen moman kote lavi mande aksyon, gen yon lòt kote li mande silans. Gen yon moman kote li mande disiplin e gen yon lòt kote li mande repo. Gen moman kote ke lavi a li mande lojik, men gen yon lòt moman kote ke li mande entisyon. Se kapasite pou rekonèt ki tip enèji tèl sitiyasyon mande ki ede nou grandi. Mwen konnen tou ke se pa tout moun ki itilize mo enèji feminen ou ankò enèji maskilen menm jan. Gen diferan tradisyon ak diferan opinyon sou sijè sa. Men fason mwen menm, mwen konprann li jodi an, Se pa yon kesyon si ou se fanm oswa si ou se gason. Se jis yon kesyon ekilib. Se yon kesyon aprann konnen tèt ou. Se yon kesyon aprann sèvi ak diferan kalite sa yo ki deja egziste anndan ou. Mwen menm mwen ka di ke. Mwen toujou an mòd ap aprann de 2 enèji sa yo. Mwen toujou ap dekouvri enèji feminen an nan tout splandè l, nan tout bote l, nan tout pwofondè l. E gen dwa tou se sa ki fè vwayaj la pi bèl, pi pwofon e pi rich. Mwen di nou mèsi paske nou te pran tan nou. pou nou te swiv videyo sa. Nan pwochen videyo a, m ap pote yon sijè ki ankò pi bèl, pi pwofon e pi sweet. Mwen di nou a la pwochen.